Timoun yap rele timoun 2000 yo, m wè yo, yo vrèman te lon move chemen. M panse ke antan ke jèn ayisyen konsyan ki dwe itilize ar li kòm on outi de transfòmasyon, m panse ke li te enpòtan pou m te fon apwòch konsa. Bonsoir Jean Jean.
Bonsoir.
Nou se AZmag Enfo, yon medya an liyn ki la pou enfòme pèp la de tout aktyalite k ap pase. Deja n ap felisite w pou pakou w e sa w reprezante nan mizik ayisyèn nan. N ap pwofite de espas lan pou nou poze w kèk ti kesyon pou gran piblik lan. Èske w ka pale nou de Jean Jean Roosevelt nan kèlke segond? Bon,
sa m ta di la. M ta di ke m se timoun Jeremi, mwen m leve Jeremi men m vin Pòtoprens an nou di fen 2003 debi 2004. M kòmanse yon karyè an mizik vrèman apati de 2007 epi tout rès sa n konnen yo. M gen apeprè 6 albòm, m fè anpil toune nan entènasyonal, m pran anpil meday, de pri, eksetera. Anrichi patrimwàn kiltirèl ayisyen.
Aswè a nou nan Metro Nay, nan Metropolis. Kisa ou pote pou fan yo kòm pèfòmans aswè a la? Bon, premyèman m ap remèsye ekip ki òganize aktivite sa paske sa gen lontan ke m pa vin jwe Kafou e m panse ke m toujou di sa, m te sipoze pi pre Kafou toujou. Paske non sèlman m se moun Jeremi, donk lè m ap fèk vin Pòtoprens se Kafou m pase, se Kafou m te abite pandan yon tan. Donk e lè m Kafou m santi m vrèman lakay mwen. E m panse ke aswè a nou pral eseye fè yon bagay ansanm avèk moun yo. Byen antandi jan m te di a, m pa avèk yon benn okonplè men nou pral eseye fè yon bèl fèt aswè a avèk moun yo paske souvan lè m vin jwe Kafou, fidbak la toujou trè pozitif. N ap fè tout mwayen posib aswè a pou n fè yon bèl bagay a moun yo.
Etandone nou nan yon nouvèl ane, ki pwojè ou genyen pou 2022 an la? Bon, e pou 2022 an nou chaje bagay. Notamman aktivite Jenerasyon 2000 ke nou te kòmanse nan fen 2021 an e ki pral kontinye paske mwen menm m toujou enskri tèt mwen kòm yon jèn atis militan k ap eseye bay jenès sa yon lòt direksyon. e non sèlman atravè mizik mwen yo men atravè de aksyon ke m ap poze nan kominote a tou. Nou fè anpil konferans deja avèk jèn yo nan fen ane 2021 an, men pou 2022 a la a nou potko nou potko redemare men se sur ke aprè an debi mwad mas n ap vrèman redemare avèk seri de konferans e de rankont ke nou te konn gen avèk jèn yo.
Nou konnen ke ou fèt nan yon fanmi mizikal, kidonk si tout fwa ou pat fè karyè nan mizik, kisa tap ye? Bon, si m pat fè karyè nan mizik, monchè m tap Franck Etienne, m tap Lionel Trouillot, m tap, m pa konnen, m tap Gary Victor, m tap yon powèt, m pa panse m tap yon atis kanmèm, m tap yon pèntre, m pa konnen, men se sur ke si m pat sou sèn. Ak mikro pou m chante, m t ap kanmenm nan sektè a. M t ap kameramann, m t ap jounalis, m t ap prezantatè. Sa vle di ke mwen, m pa wè m nan yon lòt bagay ke l'art et la culture. M pa wè m nan lòt pòs, m pa wè m medsen, m pa wè m agwonòm, m pa wè m enjenyè, m pa wè m kanko nèg k ap leve chak uitè al nan biwo, m pa wè sa. Paske m se yon moun kòmsi, lè li di m di m dòmi leve a midi m fè l. Konsa tou si m lè m di m leve a 4 è di maten m leve. M di m pa m pa tap kapab gen regilarite sa m ap leve chak maten al travay m pa tap kapab. Ok dakò m ap pase w Mama paske li gen kèk kesyon pou ou. Dakò.
Je mérite pas le monde de Jean Jean puisque c'est toi qui l'avais dit donner le monde aux femmes. Nou sonje an 2013, a Nice an Frans, ou te ranpòte la meday dò dè Jeux de la Francophonie, e nan menm ane a tou ou te pran le pri TV 5 Monde. Kijan ou te viv eksperyans sa a? Bon, se te, se te pou mwen yon bèl eksperyans, dan la mezi ou yon jenn ti gason ki leve Jeremi, kòmsi, ki al nan konpetisyon entènasyonal, ki te gen tout peyi sa yo, epi se mwen menm ki ranpòte pri a. Deja m te viv li pèsonèlman. Kòm reyalizasyon de rèv. E dezyèmman, se te pou mwen yon fason pou m te prezante Ayiti otreman. Paske pa bliye, de, apre, apre, an, an 2013, nou te toujou sou chòk de tranblemanntè, de bagay konsa. Tout peyi sou latè t ap pale de Ayiti, men se te dekonb, se te kadav, se te manifestasyon, eksetera. E lè ou rive nan yon nivo konsa kote ke tout televizyon planèt la sou ou epi w ap. Yon meday dò pou peyi a. Donk, se te dezyèm dimansyon ke m te viv eksperyans sa a. E se yon bagay ki rete grave nan memwa m. M ta renmen refè l ankò nan de lòt, menm si se pa menm konpetisyon paske yo pa pran m ankò. Men m ta renmen fè nan de lòt bagay, toujou eseye pwojte yon imaj pozitif de peyi sa a ki trè dekriye a lentènasyonal.
E ki pi gwo souvni evenman sa a kite pou ou? Pi gwo souvni an se lè y ap monte drapo Ayiti an. Sa vle di ke lè m fin pran meday la, epi yo fè m kanpe sou premye mach lan, epi 2 lòt ti peyi yo akote m, ok, epi y ap, epi im nasyonal ap, Pandan, pandan, pandan, menm jan w konn wè jwè foutbòl yo kanpe, a, se ton bagay konsa, se ton bagay konsa. Jean Charles, mwen remake ou trè frankofòn nan tèks ou.

Nou pale kreyòl, men nou pale franse tou. Nou nan yon espas ki se espas frankofòn, menm jan gen de peyi ispanofòn, gen peyi anglosakson. Donk sa vle di ke nou pa ka kouri kite l. Mwen menm, m fè yon chwa pou m fè de mizik an franse anpil. Deja paske mwen enskri m nan yon demach de plede pou yon mond jis e ekitab. Donk souvan nan tèks mwen yo. Gen de revandikasyon m ap pote, moun ki pale fransè yo m vle yo konprann dirèkteman. Sa vle di ke anpil fwa m ap chante de mizik, se vre ke m se yon Ayisyen k ap chante men moun m ta renmen k konprann pi rapid la se moun sa m ap denonse yo. Sa vle di ke si m ap denonse pratik enperyalis sou Ayiti epi m ap chante l an kreyòl, pou mwen m santi se yon mastibasyon. Sa vle di ke m jis ap fè yon bagay, m ap fè Ayisyen plezi epi moun sa m anvi pale avè l la bay m konprann sa m ap di a. Ou wè? Donk, sa se, sa se, sa se yon fason pou mwen pou m eksprime m. Gen moun ki ka pa dakò avèk sa m ap di an, men mwen menm, dèfwa w ap wè, m te bezwen fè yon mizik pou m te pale avèk Trump, m pa konn pale anglè, men m fè mizik lan an anglè. Paske pou mwen, si m ap joure Trump, m ap joure l an kreyòl, m pa fè anyen. Li pa konprann. Ok? Donk, mwen, mwen, mwen chante an anglè, m chante an espanyòl tou. Tou depan de sa m vle fè a. Men mentnan. Frankofòn nan kòm li pi fasil pou mwen an fransè paske m deja frankofòn deja donk se sa k fè anpil mizik mwen jan m t ap di w lan se pa yon chwa pou m pou m fè kòmsi kòmsi m s on nèg ki fò oubyen yon nèg ki konn li k ap fè entèresan nan se yon demach m vle pale avèk yon gwoup de moun e m estime ke gwoup de moun sa yo an fransè yo konprann li m pale avè yo e m panse ke gen anpil moun ki ba l yon lòt konotasyon men mwen m konn sa m ap fè a m pa ebranle lè yo di sa paske m konnen. M konnen misye. Paske gen de mizik m fè ki kanmenm sekwe yon seri de peyi. Ki gen ti bagay, ou konprann? Ayisyen petèt pa konn sa, men gen de, gen de, gen de gwo, gen de gwo desizyon m pran nan tèks mwen yo ki bay ti pwoblèm yon seri de kote. Èske Jean-Jean, èske Jean-Jean renmen ti tonton m vre? Bon, bizaman, bizaman papa m. Papa m son nèg ki te matchis. Misye kareman di gason pa manje tonmtonm. E m pwomèt nou nan ane sa yo la, m ap manje tonmtonm nan lan figi papa m. Ou wè, misye di gason pa manje tonmtonm, kòmsi dwèt bagay. Misye pa dwe ap fè nou sa. Depi m timoun misye just fè m pa manje tonmtonm m pa konn poukisa. Men m pwomèt piblik lan. Anvan 2022 a fini map manje tom tom pou tout moun. Nap toujou rete nap rete nan kad Frankofoni an. Ki konsèy ou ka ba yon jèn ki ta renmen patisipe e ki vle ranpòte?
Bon, premye bagay m estime ke jèn ayisyen yo pa fè, yo pa enfòme Gon kantite de de de konpetisyon, kantite de melanj nou ta ka fè avèk de lòt peyi frankofòn parèy nou. Li ka pa frankofòn, li gen ta yon lòt lòt peyi nan mond lan paske jodi an la tèlman gen opòtinite. Moun yo yo menm y ap chache opòtinite pou yo vin Ayiti. Nou menm tou fò nou chache pou nou al lakay yo tou. Se pa sèlman de peyi kote n ka ale pou n al travay, e pa sa bagay la ye. Gen pataj de konesans, gen gen yon meyè konpreyansyon di mond. Atravè de rankont ke w ap fè. Mwen menm, m ta konseye tout jèn ayisyen yo, lè yo gen telefòn nan lanmen yo, pa rete lan Santorini, a mi se toutouni, pa rete lan sa sèlman, gen lòt bagay, gen, gen anpil bèl bagay ou ka fè ak yon telefòn. Mwen menm, m son egzanp de jèn ki chita atè a la a nan peyi an avèk yon telefòn, m patisipe nan tout pi gwo festival entènasyonal ki fèt nan mond lan, e sa yo se sou entènèt. Se kontak se chèche se sa bagay lan ye donk lè w gen telefòn nan lanmen w se pa se pa watsap sèlman pou wap bagay bouyizen gen lòt bagay donk se si se lan mizik ou ye gen anpil anpil anpil opòtinite jeu de la francophonie an se yon bèl opòtinite li ye ou ka al sou sit yo gade kilè yap fè l kilè enskripsyon kòmanse enskri epi anvayi paske m si ke m pa sèl ayisyen ki ka genyen bagay sa ou konprann m pa ayisyen ki gen plis talan. Gon bann lòt ti jèn la k ka al nan bagay sa yo kraze l tou. Men gon kesyon denfòmasyon fò nou konn kisa bagay yo ye, kilè y ap fè yo pou nou ka ale.
Kisa ki te motive w fè mizik jenerasyon 2000 lan? Bon, e peyi a menm? Peyi a, televizyon yo, e rezo sosyo yo paske sou rezo yo ti anfèt timoun y ap rele timoun 2000 yo m wè yo yo vrèman te lon move chemen. M panse ke antan ke jèn ayisyen konsyan ki dwe itilize art li kòm yon outil de transfòmasyon, m panse ke li te enpòtan pou m te fon apwòch konsa. Bon, se vre ke gen de moun ki pa dakò, m toujou pa gen pwoblèm avèk moun ki pa dakò yo, men mwen menm, dan mon rôle d'influenceur positif, m te vle fon bagay ki pou fè jèn nan tande yon lòt son de cloche. Si gen de lòt bagay ke yo ka fè, e m fè l non sèlman nan mizik, men m fè l nan aksyon ke m poze tou. Paske la a, de lè mizik lan soti a jodi an, nou gen 2100 jèn ke nou bay bous e demi bous deja. Donk sa yo se de pwojè ke ki vini aprè mizik lan. E n ap kontinye chache bagay pou yo toujou. Nou gen de ti jèn ki te konn ap fè biznis, nou pran yo nou mennen yo lan makèt al ekspoze pwodui yo. Gen de lòt ti jèn ankò, se gon kantite travay kap fèt a kote de sa. Pou mwen, wòl vrèman yon atis se eseye transfòme kominote ou avèk art la. E m panse ke m pap janm sispann fè l. Se vre ke m bezwen fè ti mizik pou m amize moun men fondamantalman yon atis sipoze patisipe nan devlòpman kominote l. E se nan rejis sa ke m enskri tèt mwen.
N ap touche yon pwen ki ase sansib ki se ensekirite a. Ki, paske m konnen aktyèlman la gen anpil otorite ki ap gade. Ki sa ou ka pote kòm konsèy pou otorite yo pou kesyon ensekirite a?
Bon, eske m gen yon konsèy vrèman pou otorite pou kesyon ensekirite? Paske m si ke nèg yo konn sa pou yo fè. Mwen menm m pa. M pa m pa m pa fè politik, mwen pa pa lan gouvènman, m pa polisye, m pa direktè lapolis, m pa ankenn m pa gen ankenn nosyon an sekirite yon peyi. M si ke moun sa yo ki nan pozisyon yo ye a se paske yo yo etidye pou sa, yo gen eksperyans pou sa. Jodi a se pa ti Janjan, Woudvèl, Sot Jeremi k ap vin di nèg isi kòman pou yo jiri dirije Mwen pa pèmèt sekirite, men sof ke, antan k èt imen, m ka mande nèg yo, èske yo pa wont? Èske yo pa wont pou wè ke yon peyi nou di ke se nou menm ki chèf ladan l, epi pou se konsa l prale e nou kanpe an chèf tou? Èske nou pa wont wè kòm si m ta di w, tank mwen menm m ap vin Kafou la, m vin nan elikoptè? Sa pa fè m kontan.

Kèm fèm mal pou madan Sara kap sot jeremi, kèm fèm mal pou moun ki te konn al achte nan kwabosal yo, kèm fèm mal pou moun ki ki pat ka manje anndan makèt yo paske pa bliye gon bòn pati nan viv alimantè sa nap konsome yo ki soti nan sid e sa se de madan Sara ki pran pwen a kap vin la manan Sara manje yo ap gate sou do machin yo madan Sara ki tap peye lekòl pitit kòmsi se tout yon chèn ke. yon gwoup moun nan sosyete a kenbe an otaj. E sa a, se pa, se pa, se tout sistèm nan ki kenbe yo. E m sur ke moun ki chèf yo, ki etidye pou sa a, ki konn tout sa pou yo fè nèt pou yo retire n nan sa n ye la. Si yo pa retire nou, se paske yo pa vle. M rete kwè sa, paske m pa, m pa gen okenn konsèy m ka pote, paske m pa anyen, m pa gen okenn fòmasyon ladan yo. Yo menm, yo konnen egzakteman sa.